Desir Venès lese m di w ke otorite amerikèn yo mare yon lòt gwo pwason, yon lòt gwo towo ke nou aprann selon sa ki di pa otorite amerikèn yo, li menm ki konn egzakteman voye zam, voye lajan, sitou bay Jimmy Cherizier alyas Barbecue nan peyi Dayiti. Towo sa yo mare an, ebyen y ap kesyone misye, y ap gade kòman ke yo kapab jwenn pi bon eleman pou kapab gade klèman Nan ki dimansyon ke misye konn ap finanse e ekip viv ansanm nan ki li menm kap bay pwoblèm an Ayiti ke otorite amerikèn yo kalifye de teworis nan peyi Dayiti? Se pou nou di ke jan ke sekretè deta ameriken an Marco Rubio te dil ke yo pa nan danse kole e yo pap tete lang avèk kikonk kèlkeswa moun ke l ye an, ki lakay yo Etazini, ki nan finanse gang e teworis Viv Ansanm, ki nan voye zam, ki nan voye minisyon, ki nan voye lajan bay ekip Viv Ansanm nan, yo pap tolere yo, e depi yo konnen sa, yo jwenn moun lan gen bon jan prèv, y ap arete l, y ap retire estati ke l genyen nan peyi Etazini an, e y ap depòte l, y ap pimpe l nan peyi Dayiti. Kidonk. Aprè Reginald Boulos, gen yon lòt gwo towo la ke otorite amerikèn yo, yo mete men sou misye paske li konn abitye voye zam, voye mwayen bay ekip Viv Ansanm nan, presizeman Jimmy Cherizier alyas Barbecue. E m pral vini avèk plis detay konsènan non misye e kiyès li ye. Désir Venès, n aprann ke gen DG a Ilapolisa Ramonamil, misye ki òganize Yon reyinyon stratejik, selon sa ke nou aprann pa sèvis près kominikasyon lapolis lan, nan dat ki te 3 dawout 2025 lan, avèk ansanm responsab inite espesyalize yo anndan peyi an, avèk ansanm de responsab chèf doperasyon yo, pou gade kòman ke yo kapab redefini, regade ki fason, ki mwayen pou yo kapab, enben, kontinye mennen de operasyon, kontinye fè de entèvansyon, kont gang ame teyoris Viv Ansanm Désir Venès nan peyi a la sitou nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan Désir Venès. Dosye arestasyon Nenel Cassy an li ankò ap pran 2 dimansyon nan nivo dcpj paske Ebyen anketè dcpj yo byen polisye dcpj yo, yo pa sispann ap poze kesyon avèk Nenel Cassy, yo pa sispann tou ap gade nan telefòn, nan laptop misye, nan aparèy eletronik misye ke genyen pou yo wè avèk kiyès ke misye gen kominikasyon, avèk kiyès ke misye gen kontak, eske vrèman sa ke dcpj reproche misye an, konplo kont la sirte de leta,

nan dat ki te 2 septanm 2022 dawout pou m di byen nan Petyonvil Désir Benes ki donk ebe sitiyasyon li menm li pran yon lòt dimansyon e onètman Désir Jean Désir gen anpil posibilite pou ke Nenel Cassy misye ta ekstrade nan peyi Etazini paske jiskaprezan la Nou konnen ke Depatman Deta Ameriken li te sanksyone yon nèg tankou Nenel Cassy Désir Venus. Désir tè a tranble nan peyi Dayiti nan sware ki te e egzakteman nou kapab di sware ki te lendi an pou louvri madi 5 dawout lan la nan Onzè nan aswè, tè a tranble e nan sitou rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan, kote ke a 4 pwen 1 magnitude selon echèl Richter, enben tè a tranble, sa ki te kreye gwo vwa panik vè lè 11 zè nan divès zòn sitou nan rejyon metwopolitèn. Twopolitè Pòtoprens lan e malgre sa Desir nan lè 3 zè nan maten pou louvri maten madi 5 dawout lan la, tè a retranble ankò selon sa ke nou aprann avèk menm magnitid 4 pwen 1 an ki ankò kreye 2 gwo van panik lakay sitwayen yo ki yo menm ap viv nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan Désir kòman nèg ye kòman latibonit ye mon frère? Respè sò non nou bèl e byen anfòm, latibonit toujou rete sou presyon densekirite jeneralize kap taye banda prèske sou tout peyi a, ebyen anbasad amerikèn nan peyi dayiti anonse yo fèmen pòt yo akòz gwo fiziyad ki te fèt nan komin taba ayè lendi 4 out 2025 lan, se sa yon jounal dominiken rapòte, la nap pale de Listín Diario, anplwaye yo rete fèmen andedan batiman anbasad la selon sa otorite yo ta fè kwè Blaise Persson.

ap fè sou ansanm polisye yo ki pratikman sal repitasyon jenn polisye sa yo menm ke yo pa ta jwenn anyen kont yo lè yo fin tande yo. Ayè otorite dominikèn yo te kenbe konseye prezidansyèl Smith Augustin pou plis pase katrèdtan nan moman l t ap tante rantre an Repiblik Domikèn selon enfòmasyon se an katimini, se sa radyo Ibo ak radyo Kiskeya te rapòte enfòmasyon an jounen lendi ki te 4 dawout 2025 lan e misye ta pral relache ta pral relache aprè prezidan an aprè retansyon ni ebyen daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou Blaise Peterson tankou jan w di l si tè a ap souke anpil nan moun yo ap poze tèt yo kesyon eske lanati ap vin ba yo rezon pa rapò avèk sitiyasyon ke peyi dayiti ap konnen la se gwo kè kase nan rejyon metwopolitèn pòtoprens ak peyi a ansanm enfòmasyon ki disponib selon sèvis imigrasyon ak ladwàn ameriken ice Yo rapòte genyen 1.5 milyon imigran ki deja resevwa lèt depòtasyon yo epi genyen 423 mil lòt ki se kriminèl ki kondane, Prezidan Donald Trump di l ke l ap kontinye entansifye angajman l te pran pou nan kanpay li sitou pou ekspilse ansanm imigran k ap viv sou sòl ameriken an nan sitiyasyon iregilyè. Yon lòt bò, administrasyon Trump lan. pou administrasyon amerikèn nan e li di ke yo konte pran divès lòt mezi pou egzije moun ki swete mande viza pou kategori touris ak fè depo yon afè de 5 mil pou rive jis 15 mil dola ameriken kòm garanti yon manyè pou yo kapab rann yo elijib ak benefisye oubyen pou yo kapab jwenn viza près pèsonn. Pa e desizyon e kesyon pou moun rantre Lèzetazini Damerik li pratikman ap vin bokou plis difisil lè yo mande w E la tè pwomiz? Wi, pou ba on garanti 5 mil dola oubyen 15 mil dola pou kapab jwenn viza près pèsonn se pa on ti bagay piti e 15 ak 5 mil dola ameriken si w ap siye nan peyi Dayiti kew wap viv ou te deside envestil si te gen sekirite m garantiw nan mwens ke de twa ane monchè ou ta bèl ti gason se nèg yo mete stabilite andan peyi a. Blèz, bagay la pran yon lòt dimansyon, gwo menas sou ansanm sponsò Roody Sanon. Roody Thomas Sanon. Team Roody. Se gwo menas chèf gang kanaran. Tou lè 2 kana Jimmy Jezi avèk Jeff kana Jeff gon lwa tou lè 2 wi. Yo fè gwo menas, yo di kèlkeswa antrepriz, kèlkeswa antreprenè ki kontinye bay Roudy Sanon e piblisite oubyen sponsò se biznis la kap peye l e yo menm menase tout moun ki mete mayo ansanm sponsò Rudy Sanon yo sou yo. Mwen santi ke bagay la grav anpil. Nan dimansyon kote bagay la rive la Blaise, li depase grav. Eske ou wè poukisa on ti malere ki ap chèche lavi nan kèlkeswa antrepriz ke ki sponsorize, ki sipòte Rudy yo, ke yo kab pèdi lavi yo? Mwen menm panse nèg yo bezwen reflechi bagay yo a on lòt jan. Si nèg yo gen pwoblèm avèk Rudy, ke nèg yo degaje yo avèk Rudy. Men kisa ti machann, kisa moun ki ap chèche lavi yo genyen? Pa vrèman kwè non paske yon moun ki ap vann pi gwo wonm peyi a genyen si l se sponsò ou di sa non li separe mayo tout kote nan tout gwo evènman paske ou wè mayo a sou moun nan ou pral touye moun nan pou sa sa se nou wè nan ki nivo kesyon kanibal la rive men m panse ke rara kòm nou poko ap fè peyi tou ou konprann. Lala bezwen revize. Non sa sa se sa se two sa sa se two nèg yo fè anpil yo fè e defè deja men sa a li rive nan yon nivo ki two pa konnen kisa Roody di de nèg yo men kesyon di a pa atake moun kap bay emisyon nèg la sponsò li rive two lwen bless. Bon mwen menm m pap rantre jodi a vreman petèt men kisa Roody petèt gen dwa di petèt se siman e sèten gen dwa se enfòmasyon ke Roody gen dwa ap bay. Ke lapolis li menm ap, e lapolis ap mennen operasyon. Men, men kidonk, èske sa gen pou wè avèk yon moun k ap travay nan yon ti maleman, k ap travay nan yon antrepriz, ki gen pou wè avèk koze bagay nèg a k ap bay? Non, monchè, sa pa gen, sa pa gen okenn rapò, antouka. Dezyèm, jan m te di an, lapolis, ala padon, e otorite amerikèn yo mare gwo towo sa a, E Nan peyil etazini misye se yon ayisyano ameriken sa vle dire ke misye se yon ameriken dorijin ayisyèn misye rele Basil Richardson sitwayen ameriken dorijin ayisyèn otorite amerikèn yo arete misye nan dat ki te 23 jiyè 2025 lan nan Houston nan kad yon ankèt federal sou finansman gwoup ame viv ansanm ki baze an ayiti. Misye se yon kamyonè de pwofesyon e li rezide nan Kawolin di Nò. Richardson Bazile, yo akize misye paske l konn transfere lajan, ok, davwa transfere dè fon e avèk òganizasyon kriminèl teworis ki rele Viv Ansanm nan, ke yo klase kòm yon òganizasyon teworis etranjè pa peyi Etazini depi nan dat ki te 2 me 2025 lan. Selon FBI, Richardson Bazile, misye itilize rezo pèyman ak entèmedyè pou kapab voye lajan bay Jimmy Cherizier alyas Barbecue, chèf prezime gwoup gang teyoris viv ansanm. Ankèt lan revele, nap pale de ankèt e ajan FBI lan peyi Etazini. Ankèt lan revele ega an menm tan gen echanj ki genyen ant sa n rele yon enplikasyon nan pwojè ki vize destabilize gouvènman ayisyen an e ame nèg ame. Sa vle di se zòn, zòn ki rele baz Zili Chatson nan. ki se yon ameriken dorijin ayisyèn, misye pa sèlman ap voye mwayen ba Jimmy Cherizier, men misye tou enplike tou nan kreye sa k gen la kòm kawo nan destabilize peyi a tou an Ayiti, Désir Venès. Ebyen, lajistis amerikèn, ebyen transfere dosye arestasyon Bazil Richardson nan devan yon tribinal federal nan Washington DC. E akize an, li rete an detansyon pwovizwa, misye rete nan prizon pwovizwaman pou l kapab tann sa yo pral deside sou ka l lan. E l ap gen pou l reponn kesyon e lajistis tribinal federal nan Washington DC. pou ansanm chèf akizasyon ke ki peze sou do misye ki se finansman teworis, blanchiman lajan e konplisite avèk òganizasyon kriminèl etranjè. Arestasyon sa deze de Richardson Bazile, li enskri nan kad strateji pou ranfòse Etazini ki vize koupe sous finansman gwoup ame ayisyen ki ap kontribiye nan destabilize Ayiti. Sa vle di towo ki rele Richardson nan Desir, misye se yon gwo towo e vrèman misye e Richardson Bazil ke otorite amerikèn yo, yo finalman Desir poze lapat sou misye. E pa bliye resaman, Marco Rubio te di yon bagay, li te di ke yo deja idantifye de moun ki yo menm se ta de rezidan e ki nan peyi Etazini, ki nan finansye teworis Viv Ansanm, ki nan bay Viv Ansanm lajan, ki nan voye zam an Ayiti, ki nan voye minisyon an Ayiti, ebyen yo pral pran moun sa yo Yo pral wete rezidans yo, yo pral wete nasyonalite amerikèn ke yo genyen e y ap pimpe yo nan peyi Dayiti Dezirvelens.
Bon, mwen menm m panse ke se pi meyè kout men m ta ka di ke administrasyon Trump lan ou administrasyon amerikèn nan, gouvènman amerikèn nan ap bay avèk Ayiti. Se ede n retrase nan dènye retranchman tout nèg ki aranje pou mete peyi a nan sa li ye a, ki gen kilo, ki pa gen krent, ki ap voye katouch, ki ap voye zam anndan peyi a. Sou pretèks li gen nasyonalite amerikèn, epi anyen pa ka rive l. paske mesye demokrat antann pou yo ede soti peyi a nan sa li ye. Li pa posib pou nèg yo kontinye ap fè bagay konsa. Anpil fwa Lèzetazini di l pran desizyon, anpil fwa li di l ede, men m kwè sa yo se youn nan desizyon ki kòrèk ke yo resi pran depi lè ke y ap pale blèsitèson, depi y ap aplike l vre. Pse Nou pa fè zam nan peyi a. Menm. Pa gen boutik zam an Ayiti. Pa gen magazen zam an Ayiti. Pa gon magazen ke on moun ka ale avèk kat idantite l oubyen whatever lòt pyès ke l genyen pou l di ke l vin achte on zam. Tout nèg k ap vann zam se kontrebandye, se an kachèt ke y ap vann zam nan. Jodi a se peyi an a anvayi avèk zam, premye kote ke otorite amerikèn oubyen tout peyi ki di yo se zanmi avèk Ayiti, ki pataje fwontyè avèk Ayiti, ki gen koneksyon aviyasyon avèk Ayiti, li ta dwe pèmèt ke ou gen yon kontwòl pou ede soti nan sa l ye a. Men, Sa kap rive se lè ke ou genyen yon gwoup otorite ki responsab, ki sansib a stabilite peyi a, m garanti w ke w tap jwenn e posibilite pou sa a te sispann. Men malerezman lè w gen yon gwoup otorite, yo se kontrebandye tou, yo fè pati regwoupman ki e ap voye minisyon, paske yo se manb dè zòganizasyon, yo pa konn kisa òganizasyon yo ap regle. Ok yo pa konn kisa òganizasyon ap regle yo pale de 11 fanmi alò mwen pap di yo Jean Rebel Dorcena ansyen komisè dan CNDDR yon komisyon ki te gen responsablite pou li te fè resèsyon sosyal avèk dezameman andan peyi a ke lajan lajan ou te peye l epi li pale de on zanyan pa janm gen anyen ki rive. E nan jan ke peyi a ap fonksyone la a Blaise Peson, ou kab sezi wè Lèzetazini ap kenbe moun ki ap voye zam yo, w ap jwenn de òganizasyon k ap defann dwa moun ki dwe al chache defann moun sa yo tou de, tou depan de enterè ke yo genyen. M p ap di non.
W ap jwenn avoka, militan, ki ap pran defans moun sa yo, tou depan de enterè ke yo genyen nan sa, nan moun nan. Pase listwa de Nenel Cassy li pratikman montre fas kache on pakèt regwoupman anndan peyi a. Ni jenn gason ke ou konn wè ki nan kan refije yo, ki ap plenyen pou move moman ke deplase yo ap konnen, jodi an, yo parèt tout vrè vizaj yo. Pou yo montre w se de gwoup moun ki ap chèche manje, il sifi ke yo ka jwenn manje a, yo pa bezwen konnen ki lòt gwo pwoblèm kondisyon manje ap vini an ka bay nan kominote a. E mwen kwè nou bezwen fè retansyon nan sa ki ap pase jodi a andan peyi a. Ou pa wè, yon nèg tankou Mèt Caleb Jean Baptiste ki te sèmante John Joel Joseph, li te sèmante e Nenel Cassy te rele l pou l te fè, pou l te entante yon aksyon an jistis alankont yon avi de rechèch ke yo te mete kont Vitelhomme Innocent. E jodi an l sèmante 7 fwa, 77 fwa. Li di ou, on nèg tankou Nenel Cassy, se on sen legliz, li blan tankou lanèj. Yo tout ap eseye donto rale e la lwa kòm bousòl pou moutre w ke arestasyon an ilegal. Wi arestasyon kab gen pati e ilegal li. Men èske l ilegal kaziman oubyen totalman? Èske l kaziman ilegal? Y ap veye fay ki genyen nan desizyon ke enstitisyon a pran e apati de sa, pou yo kraze l nèt. E mwen menm mwen kwè se sa a ki mennen peyi a tankou jan l ye la. Tout enstitisyon ke ou ta kab konte sou yo, yo aranje yo pou yo rete kòm de sèvil. Moun ki pase ladan yo, se de sèvitè. Se de esklav ki pare pou sèvi mèt nan kèlkeswa kondisyon. ke bagay la bon, ke l pa bon, y ap sèvi mèt lan. Moun nan Kenskòf ap rele anmwe. Pou ki sa? Pou zam k ap touye yo e se de zam de gè. Moun anba lavil Pòtoprens ap rele anmwe. Moun nan depatman Latibonit, Lyankou ap rele anmwe. Depi 16 jiyè pou jiska jodi a, ki se 5 out 2025, sitiyasyon an toujou rete konplike nan divès espas nan komin Lyankou. Chanjman direktè depatmantal fèt. Pou ki rezilta? Nan ki objektif? Pou ki misyon? Pèsonn pa konnen, pandan n ap ret tann se blan k dwe vin chanje. Lèzetazini di n y ap arete nèg ki ap founi zam anndan peyi a pou fiziyad ki fèt nan Taba. Lèzetazini di w yo fèmen pòt anbasad pou yo kontinye pase n nan tenten. Lèzetazini ki gen kapasite pou chèche pli gran teworis selon sa yo te di nou nan mond lan. Epi jodi an, Lèzetazini pa deside ba yon kout men pou ede rezoud sa k gen la a, l ap fèmen, li di w li fèmen anbasad pou ensekirite, li pè ensekirite. Èske nou konprann sa k ap pase a? E mwen menm m sonje depi nan demach pou misyon miltinasyonal la, moun ke nou di ki se bon zanmi nou yo, yo te klè. Yo te di avèk Ariel Henry, pwoblèm sa a se Ayisyen ki kab rezoud li, se yon pwoblèm Ayisyen. Men nou refize kwè paske M kwè se Bob C te vini avèk koze sa a. Nou soufri on maladi ki rele blankomani. Depi se pa blan an ki pale, pa gen anyen ki kòrèk. N ap goumen antre nou. Lè n eseye fè on bagay menm nou menm nou tante kraze l antre nou ankò. E defèt se pa nan politik la ke l konsa non. Se si l konsa, nan kèlkeswa sa Ayisyen ap fè ansanm. Moun yo kòmanse bagay la, moun ap felisite l, yo wè l bon, epi menm yo menm nan, yo chèche yon pretèks ki pa menm fonde pou yo kraze l. Toutfwa, nou pa sispann avèk pratik sa yo, monchè. Lèzetazini ap toujou pase n nan betiz pou di ke y ap ede n rezoud pwoblèm. Y ap di nou ke yo fèmen anbasad. Epi, manti, pa gen kesyon fèmen anbasad la vre.
E de si banm vini avèk, avanm vini avèk Ronald Antoine, banm gade avèk sou dosye e Smith Auguste, konseye Smith Auguste ke otorite dominikèn yo te fon kanpe misye la e nan Sendomeng, paske tou a tap travèse avèk nan machin diplomatik. Mesye a wale vagabondaj mesye anndan peyi sa a. Se wa! Banm, banm fèn tande sa konfrè nou Dod, Dodley Orelus ki se youn nan prezantatè jounal 4 kiskeya, ebyen avèk Gabriel René, ebyen, paske pa bliye! E kiskeya li konnen ki, li konn sa k, sa kapab gen kòm konsekans, si tout fwa ke li ba yon enfòmasyon ke l pa verifye. E Dodley Orélus li menm tou, kòm jounalis pwofesyonèl, li konnen tou, li pa ta ka ba yon enfòmasyon ke si l pa verifye l. Men, ou si e sèten, depi vandredi premye dawout sa pase, e pa janm gen okenn medya esye pale de bagay la. E lè kiske avèk ibo pale de bagay lan la malgre sa wè gen de medya gen nèg sou rezo a kap mande anraje epa vre epa vre se detraktè se sesi se sela e se lòt bò konprann nan ki peyi mwen la wi e poukisa nèg ap defann nèg sa pou yon de twa mil pyas pou yon sen mil pyas pou yon kat mil pyas na konprann mezanmi entènot mwen yo antouka ann tande epi avan ke m vin avèk Tonèl dè Antwàn.
Mèsi Dodley. Vwala.
Chavèk gang yo ki pa janm fè. Yon agreyab.
Antre nan òfelina peti frè e sè. Lap ou la ou jwenn.
Nèf moun yo yo fè yo konplis de sa kap pase a e lapolis lan a mon sans.
Vwala, se te Chrisnette Saint Georges jan li fè li chak apre midi, sot pote bilten meteyo a nan tèt jounal la. N ape louvri premye pati jounal la avèk ensidan sa a, Konseye Prezidan Smith Augustin pwovoke yon ensidan diplomatik ki gen anpil.